Granmounda met bagay nan men nou maten an la M te di nou, m te di nou granmounda pa vin pou lapè Li chanje rad tou wi Wi, ou wè misye gen yon lòt rad sou li Pa bliye, pa bliye kòb taks mwen te gentan asire nan mado taks Wi, zafè nou menm si n rete Nou nan pran manti bon M ap pwouve l vandredi s on lòt bagay m pral fè Wap vin yon lòt rad?

Yap boule yap boule mall la. Ou genlè ou genlè gon gon stò kap kap kap finanse w granmoun ou genlè gon kote kap abiye w kap. Pitanm lage bit la tande. Ok banm lage bit la papa. Tale pou pa vin fè moun yo ap veyem mezanmi. Mèdi papa.
Granmoun blandè nan kay la maten an let's go.

Bay semèn mwa ou yo semèn sa sanble bay yo tonbe doktè a bò ti doktè a bò ou preskripsyon granmoun nan ap pase swa moun sa pa wè lè w kontan non kòm tachwè nan men m m gen m gen kichòy granmoun kijan pou m pa kontan granmoun matè lè w pa vin ba la boude fristal vin fristal ba yo fristal granmoun ba yo fristal granmoun ba yo fristal granmoun tout trip sou mista sa l sot sou lala ann ale granmoun lètgo.
Li mete kepil devan dèyè. Sa vle di li pwal bay yon rap devan dèyè Ey misye gentan vin la lap griyen yon dan Sa vle di ou wè deja m pwal pase epwèl Li poste epil gen chèn nan koul Sa vle di depi map fristal ou wè m paka tan koul Ey li poste li met men anba babin li Sa vle di depi map rap ou wè m paka pa ri li Ey gade kijan l gen chèn nan koul Sa vle di depi map fristal m pral pase pran poul Pran poul

Mado pou antre kounya pa souri kounya ou ka souri sa a son telefòn map di w sa a son souri nan laptop la m di w se klavye pandan se tan map freestyle m pa jèn ni m pa vye ey m fon poste tande sa vle di lè map freestyle fòk ou poze tande men kaye men plim

A yon gwo diferans wi. E bòs mwen sezi gade li met men nan bouch wi.
Pataje live la pataje live la. Pataje pataje. M salye w Vlad m salye direktè Mado m salye Dominik e m ap salye granmoun blòdè. Bonjou Djoudjou. Nou salye w tou sa fè lontan wi. M pa t la m te gen yon lafèv frisyon.

Aza ou byen wawa. Bon, nou kontan la pou m la jodi a mesye, paske nou te nan priyorite m pou m te wè nou. E sa k fè nou wè m an ti kras payèt enpe bonè. Bòn ane men. Bòn ane. Mwen renmen sa. Mwen renmen sa. Bòn ane dodo. Bòn ane tout moun. M kontan jan n lage maten an, donk e kòm si m ta gad ou se premye plezi m pran pou ane an.

Dans nan vwal modi fi tout sak anndanm tout talan ni lèm te jèn de 18 an pou laj mwen rive la mwen bay tout. Nan ki laj ou kare konsa granmoun. Pitanm m gen anpil lajan wi. Sekrè mason.
E m gen anpil wi.
M la lontan wi. Ansyen moun.
M la lontan wi.
Bon se nòmal m leve wi. Bon se wi.

Kwen sa k konnen mande yo. Se pa zanmi w yo ye. Mande yo. Mande yo. Antouka, vandredi son lòt bagay ki pral fèt nan pwogram sa. Dans la pral modifye. E pral gen rap tou? Wi.
Dans la pral, m pral freestyle tout mizik granmoun ki anndan pwogram sa. Ok granmoun, an nou bay moun yo tande priyè nèg okay la. Avan m nan koze ak yon demwazèl li mande pou m vin ak kat idantite m kareman. Rezon k fè anpil nèg. Nan nouvo kat la yo chanje orijin yo. Papa m mande w pou chanje opinyon tout moun ki panse ke nèg okay se pi gwo erè nan kreyasyon maskilen an senyè. Ou konnen nèg okay pa kou rèd vre. Ou jis kreye nou avèk yon mantalite jestyonè, kidonk nou pa depanse menm jan avèk tout nèg. Medam yo jije sa mal lè se nou k al fè mache. Sa l ye n pa ba yo kote pou yo fè koutay. E lè w resi ba yo mil goud pou y al fè mache, Sa yo pote a pa menm ka fè yon semèn. Senyè ti mamit diri a gen 33 mil 714 grenn ladan e lè l kòmanse bouyi chak grenn diri vin sanse o kare. Kidonk li pa 33 mil 714 ankò li vin de preferans 67 mil 428. Yo di sa. Nou rekonèt ka gen yon 12 mil ki rete pou fè graten. Yo di sa. Rete 55 mil 428 grenn. Senyè medam yo pa ka ap pran malen plezi pou y ap sal asyèt ba nou. Sa yo ba n nan pa menm evalye a 13 mil grenn. Yo di sa.
Epi tout rès la pou yo ti frè ak fanmi yo. Men pil manje nan asyèt ti frè ak ti sè yo. Kòm si m ta dwe se papa yo ki ta achte l. Papa w konnen yo kay se yon kote ki renmen inonde. E lè medam yo ap kite kay la, premye sa yo vize e kabann nan. Rezon ki fè n tout ap simante pye mèb yo. Paske n pap dakò pou n achte kabann nou pou se lòt gason k pral dòmi sou li. Ayisyen jije nou poutèt bagay sa. Yo pa dakò n revandike lè n wè tout ras yo ap fin anbarase vye bout kay la. E kòm si n te di yo gen òfelina. Lò gon vye pete kenbe w oblije poste anba dra de fason pou l pa sot deyò. Dèfwa fanmi yo konn vin pwopòz yo vin wè poutan manti se makèt yo vin fè. Kou fon vire yo separe pwovizyon nan kay la ren pou ren. Yo bliye si n gen kontwòl chak grenn diri, chak grenn pwa e chak glòs luil ki nan kay la. E lè nou remake fwod sa, n oblije al chèche l lakay yo pase sa revyen nou de dwa.

Epi jodi a tou m pral gen pou m fè nou tande antrenè Real Madrid la. M pral gen pou m fè nou tande antrenè Real Madrid la e apre apre match la e Chelsea a. Gon moun yo rele Patricia bon bagay ki di eske se ou kap priye la? Yo poze w kesyon. Nèg okay yo di sa?
Antouka e materyèl la jan nou konnen se vandredi anpil minit pral bay talè la kòmanse pataje live la rele yon fanmi yon zanmi paske maten nou gen bòs nou k avè nou sou tab la Mado tax e li l ye Vlad m pa bliye m pa bliye Freestyle la non freestyle la la wi freestyle la la wi Debloke granmoun nan pase sa granmoun nan te vle fè m sou tab la m bezwen lòt moun pou vin vanje pou mwen.